Bonjou bonswa tout moun, sa depan de kilè nou pral e gade videyo sa e nou vwèman kontan, nou kontan jodi an pou ke nou kapab live pou nou vin fon ti pale de 200 zan Jean Abel. ki ke lansman an deja fèt yè nan komin nan nan nan bouk Jean Rabel la e nou panse ke nou pa ka rete endiferan sou sa ki wè avèk 200 zan ke komin Jean Rabel genyen pral genyen petèt nan kelke jou.

Nou kontan pou ke nou kapab la pou n fè yon ti pale a paske sa gen lontan ke Dezanzan li menm l ap pwone nan de emisyon tankou e nan de radyo ki nan komin nan menm e tankou nan Ti Koze yon emisyon televize e depi isi Brezil e nou panse ke se yonn nan pi gwo aktivite ke nou kapab gen nan komin nan, e paske 200 zan pa 200 jou, e men le pwoblèm se ke yon kestyon ke petèt anpil moun kapab poze tèt yo apre 200 zan, ki kote nou te ye, ki kote nou ye jodi an? E se yonn nan pi gwo kestyon ke. Chak moun ta dwe poze tèt yo, ki kote nou te ye e ki kote nou ye jodi an? E pa rapò ak sa, nou panse ke dirijan nou yo, si yo poze menm kesyon sa a, sa kapab mennen yo a pran konsyans pou ke yo kapab gade komin nan yon lòt jan, pou ke yo kapab fè politik anndan komin nan yon lòt fason, pou ke jan ke e dirijan nou yo, dirijan ki pase yo te ye pou ke yo kapab e pran yon lòt chemen. Paske e yè nou di mèsi ankò a Bèl Atis Live ki pèmèt malgre nou pa sou plas nou kapab wè, nou kapab. Ou wè kèlke imaj, se vre ke imaj yo gen, bon, nou kapab konsidere l konsa, nou di mèsi a bèl atis, e m wè Club Soul tou ki pataje yon repòtaj, m panse ke se yon bon travay, se atravè la teknoloji ki pèmèt Malgre yon moun ou pa jan abèl ou kapab wè e kisak genyen nan komin nan ki valè kè kontan malgre strès ki genyen an Ayiti aktyèl e avèk sitiyasyon ensekirite a ki ap ogmante nan peyi a kote yap kidnape moun chak jou moun ap mouri chak jou moun grangou grangou ap touye moun yo chak jou nou ap gade kòman kè jan abelwa jan abelwaz yo Kòman kè yo kontan, kòman y ap manifeste kontantman yo apre e pandan ke y ap fete 200 zan Jan Rabèl. E malgre sitiyasyon peyi nou ankò gen kèk pèsonalite nou wè ki soti dan e nan divès peyi e lòt peyi ki vini kanmenm pou vin fete lakay yo e nou salye nou salye yo e nou felisite yo osi pou pou inisyativ sa. E yonn nan bagay nou kapab wè nou konstate osi, nou konstate de moun k ap pale de de yon tèt ansanm. E nou panse ke se yonn nan pi gwo pwoblèm ke non sèlman Jean Abel ap konfwonte e la, nou panse ke se yonn nan pwoblèm ke Ayiti antye ap konfwonte ki se yon pwoblèm de divizyon. E se divizyon ki pèmèt nou pa ka avanse, se divizyon ki pèmèt olye Ayiti avanse se bak l ap fè, li pa menm rete kote l ye a. Bon, nou kapab di Ayiti, Ayiti pa deplase, li pa fè avan, li pa fè aryè, li rete, l ap depafini yon sèl kote. Se divizyon ki pèmèt sa. Bon, nou pa, sa pa enterese nou jodi an, sa ki plis enterese nou se kesyon desans an. Nou panse ke. E yonn nan gwo pwoblèm ki genyen ankò, se ke otorite yo pa gen pouvwa. Otorite yo pa gen pouvwa. Paske nou konprann ke si otorite yo te gen pouvwa, nou panse ke la mèri de Jan Abèl gen de desizyon li te kapab pran pou desanzan an te ka pi bèl. Non sèlman, non sèlman pou desanzan an te kapab pi bèl, pou imaj, pou imaj e ke ke medya yo ap pibliye sou rezo sosyo yo te kapab pi bèl. Paske w ap gade nan bò lari yo, kòman kay yo, gen yon seri de kay ki fini, ki te kapab pentire, men moun yo pa chwazi pentire yo, je se pa poukwa, men nou panse ke si lamèri te pran de desizyon pou te mande moun yo pentire kay yo, menm kay ki bò ri yo, yo te kapab pentire pou pèmèt imaj yo kab. difize a te kapab bèl, li tap fè bèl, li tap fè bèl. Yon nan, yon nan bagay ki koz yon seri de imaj pa twò bèl, se se pa rapò ak e kay ki bò lari yo ki pa pentire, ki yon sans lèd, etsetera. Men nou panse ke la mèri te dwe pran dè desizyon pou te pèmèt moun yo kapab pentire kay yo afè ke imaj yo kapab fè pi bèl nan zye tout moun. E nou panse ke e nou salye e mesye ti koze yo ki se Barak, ki se James Ley, ki se John Kerry, ki se Carl Jessen, nèg sa yo ki batay anpil pou ke 201 te kapab reyisi. E nou panse ke e nèg sa yo merite anpil respè malgre nou kapab konprann ke atant yo pa konble a 100 pousan men nou panse ke gen yon pousantaj ki reyisi kanmenm nan 200 zan. E gen de bagay ki te prevwa fèt ki pa fèt, nou panse ki kòmanse tou ki pa fini. Se pa, nou panse ke se pa pwoblèm pa yo. Nou, nou panse ke se pa pwoblèm pa yo. Men, nou espere ke sa ki kòmanse ki pa fini avan, e, avan selebrasyon an, nou panse ke y ap kon, kontinye e yo va, e yo va e tèmine nan yon delè ki pa twò lwen. E lòt bagay ke nou konstate nan imaj ke n ap wè yo ankò, nou, nou panse ke, m pa konnen ke, m pa konnen si se moun e. ki responsab sou plas yo ki manke motive pèp la pou yo te kapab entegre yo nan desan zan n ap gade ke nou panse ke si chak moun ki nan la ri an ki t ap danse, ki t ap manifeste kontantman yo te gen yon mayo konsa, yon mayo desan zan sou yo li ta fè bèl, tout moun yo Tout moun tap inifòm e li tap fè bèl nan zye moun kap gade live e kòman moun jan a bèl ap fete 200 zan yo. Nou panse ke sa tap vrèman fè bèl. E anpil moun ap kritike, anpil moun ap pale, ap jije. Men se pa jije. Eske ou menm kap jije an, eske. ou patisipe. Patisipe a pa vle di ou oblije bay lajan. Patisipe a pa vle di ke ou ta oblije bay yon milyon. Men, achte yon mayo 200 zan, ou patisipe kanmenm. Paske, e, paske vizibilite a, ou bay li. Lè w met yon mayo 200 zan sou ou, yon moun wè l, li li l, li gen tan konprann, li konprann. E, nou panse ke, nou panse ke. Tou, lò lè ou ale nan komin nan, si se lari a, si se asenisman ke y ap fè, ou mete men ansanm ak moun yo. Si se yon bagay ou pwopoze e a komite k ap k ap jere desans an. Si se si se si se ede ou al ede e moun yo k ap jere desans an, m panse ke ou patisipe kanmenm. Ou pèmèt ke sa ki ap fèt yo, yo fèt. Men se pa rete swa dèyè yon kamera pou ap kritike, se pa rete dèyè yon telefòn pou ap fè de post pou ap jije e kritike. Men nou panse ke gen lòt bagay ke w te kapab fè. Gen bagay ke w wè, gen bagay ke w wè e gen bagay ke w wè e ou te kapab, ou te kapab. pwopoze moun yo, e lè w pwopoze moun yo, nou panse ke l ta fè bokou pi, e pi byen, e moun yo lè konsa, yo t ap, yo t ap, yo t ap eseye, eseye mete an aplikasyon ide ke w bay la. Nou panse, nou panse ke, nou swete, e nou swete chak moun Jean Abel, e yon bòn fèt, e nou swete ke chak moun Jean Abel, an nou mete tèt nou ansanm. Mete tèt nou ansanm sou tout plan. Se pa le moman pou ke nou kapab kreye de divizyon antre nou. Men se moman pou ke nou kapab mete tèt nou ansanm, pou ke nou kapab avanse ak komin nan. Paske gen kote ki pi bèl ke Jarabèl, e se pa pi bèl yo ta pi bèl ke Jarabèl, men gen yon grenn bagay ki fè yo pi bèl, petètre se paske yo mete tèt yo ansanm, yo fè yon seri de, yo reyalize yon seri de bagay lakay yo. Men, nou menm, jan Abèl tou, nou kapab mete tèt nou ansanm pou ke nou kapab reyalize de bagay ekstraòdinè nan komin nan e ki kapab fè komin nan vin pi bèl. Nou gen, nou gen lanmè lakay nou. Nou gen, nou gen tout bagay. Nou gen tout bagay. Se pou montre nou ke si nou gen tout bagay sa yo, gen yon pakèt bagay ke nou kapab reyalize tou. Men poukwa pa, an nou kontinye ede komin nan avanse, an nou kontinye konseye dirijan komin yo, moun ki nan tèt komin nan, nan pale de moun ki nan mèri an, An nou, an nou, an nou fè, an nou panse pi byen. An nou pa imite politisyen tradisyonèl ke peyi a genyen aktyèlman k ap mande kraze brize, k ap mande touye prezidan, k ap mande mete prezidan deyò pou yo antre, k ap mande yon seri de bagay ki pap, ki pa nan, ki pa pou peyi a avanse. An nou panse yon lòt jan, an nou panse pou lakay nou. An nou panse pou lakay nou. An nou fè de pwojè. An nou fè de pwojè dirab pou komin nan. An nou pa gade pòch nou sèlman. An nou pa gade lajan pou ke nou kapab ogmante fòtin nou. Men an nou gade, an nou gade ki bezwen, ki bezwen komin nan. Ki sa komin nan plis bezwen. An nou fè l pou yo. An nou fè l pou yo. Apre 200 zan, n ap gade yon entèvansyon ke yon, yon, yon mesye t ap fè nan miko. Club Soul e kap kap di ke aprè 200 zan pou Jean Abel gen 4 rue sèlman pou se yonn sèlman ki yonn e demi ki asfalte. Nou panse ke sa yo sa yo fòk nou evite pou ke yo kapab repete. Men ki sak pèmèt e nou pa kwè ke rue sa yo se se de rue ki ekstrèmeman long e ki kapab pran ki kapab bezwen anpil kòb. Men, èske se dirijan nou pa gen? Non, nou gen de dirijan. Men, ki sa k pèmèt pou ke sa yo, yo pa ka fèt? Nou panse fòk gen enfrastrikti nan komin nan, fòk gen wout. Paske yon peyi ki ap devlope, ou pa ka pa gen wout. Gen de bagay ke ou pa ka pa gen yo. Ou pa ka pa gen kouran. Nou panse ke aktyèlman la, Jan Abèl se yon nan komin ki petèt gen kouran 24 sou 24, byensi. Si si l pa gen kouran 24 sou 24 aktyèlman, se paske gen yon pwoblèm kabiran, petèt, men nou panse ke Jabèl se yon nan nan komin ki gen e, kouran 24 sou 24. Men, si nou gen kouran 24 sou 24, gen lòt bagay ke nou kapab eseye vini avèk yo pou pèmèt komin nan pi bèl. Leswa lè w ap antre Jabèl, fòk ou kapab wè ke w ap antre nan yon vil. Fòk ou kapab wè ke w ap antre nan yon vil. En tout cas, nou panse ke jodi an, e yè nou lanse 200 jan abèl la, jodi an m panse kapab gen aktivite ankò, e an nou, an nou, an nou patisipe nan aktivite a. Yè nou wè kantite moun ki gen jan abèl, e nou wè moun ki te nan lari yo, je se pa si se nan peryòd m t ap gade an, men. Moun yo, moun ki nan lari yo minim. Paske plis moun te kapab vini, plis moun te kapab patisipe. Men ki pwoblèm, an nou eseye gade, ki pwoblèm ki fè moun yo pa vini. Eske se konnen yo pa t konnen ou byen. Men an nou eseye, an nou eseye plis motive moun yo. Jiska apresan, gen jou toujou, Gen aktivite toujou, an nou eseye plis motive moun yo pou ke 200 jan rabèl la kapab tèmine avèk anpil chalè, avèk anpil, anpil, anpil, anpil chalè nan kè, nan kè moun jan rabèl, afèk yo kapab 200 zan sa ke nou fete jodi an, e kapab. Grave nan memwa yo, e, lòske Jan Abèl prè pou ke l kapab fete twasan zan, pou ke bagay yo kapab pi bèl, pou ke nou kapab jwenn dè, e, pou ke nou kapab jwenn dè nouvote, e, twasan zan Jan Abèl la, li pa pase menm jan a desan zan, gen dè bagay ki pa, nou pa t jwenn nan desan zan, nan twasan zan pou ke nou kapab jwenn yo, pou ke nou kapab fè dè preparasyon pou twasan zan Jan Abèl la kapab pi bèl. Ankò yn fwa nou swete moun Jean Rabel bòn fèt, nou swete moun kap pwone 200 ki tap pwone 200 zan yo kapab rejwi nan 200 zan sa, moun ki pa kapab ale Jean Rabel aktyèlman ki pa kapab vwayaje pou al patisipe nan 200 zan an men an nou ankouraje moun yo si se yon mesaj ou kapab voye ba yo pou ke w kapab di yo 2 mo dankourajman si se si se yon live tankou m ou kapab fè la pou swete yo yon bon kontinite, si se si se nenpòt sa ou kapab itilize a pou ke ou kapab ankouraje yo avanse, nou panse ke l ap fè di byen. E nou panse ankò, si jiskaprezan, si ke ou kapab ede yo nan pwojè ke ou genyen pou 200 zan an, paske apre ke nou fin fete 200 zan an, Se pa tou fini, men gen de pwojè ki te kòmanse ki pa ko fini, k ap bezwen fini. Si se lajè ou panse ke ou kapab, ou genyen, ou kapab ede, ou kapab mande pou ede a, ede yo. Di men sa yo, di men sa nou genyen a dispozisyon nou pou ke nou kapab kontinye a pwojè ke nou te gen, nou kòmanse deja. si se yon konsèy, si se yon pwopozisyon w ap fè, wi w ap toujou fè l, pou ki sa, paske komin nan ap toujou la apre 200 zan, komin nan ap toujou bezwen pi bèl chak jou, si se yon pwojè a lon tèm ke w genyen, se bay li, paske komin nan ap toujou egziste, gen de pwoblèm ki gen aktyèlman k ap toujou la, k ap bezwen solisyon, gen wout Jan Rabèl. ki bezwen fèt. Gen yon seri de, yon ta de choz ki bezwen reyalize nan komin nan. Nou panse ke y ap toujou la, e y ap toujou bezwen, e y ap toujou bezwen, y ap toujou bezwen reyalize, men nou panse ke, e konsèy ou, lajan nou, tout sa ke nou genyen, y ap itil komin nan. y ap itil moun ki ap dirije petèt aktivite desanzan yo e nou panse ke komin nan si tout moun ap panse pou li, si tout moun ap panse yon seri de bagay, si tout moun ap fè de pwojè pou komin nan, nou panse ke komin nan kapab vin pi bèl. E n ap pwofite moman sa a tou pou ke nou kapab di se pa sèl Ti Djab ta kapab fete nan moman sa. Yon moun ki dispoze, ki disponib pou ke nou ta kapab ale Jean Abel, ale al fete avèk pèp Jean Abel la, paske y ap bezwen sa, e y ap kontan resevwa, paske lakay nou se kote yo resevwa moun pi byen, se kote moun yo gen anpil afeksyon, se kote moun yo trè senpa, ale al fete avèk nou. E nou panse ke ankò, e. Gen yon bagay ke n ap konstate ankò, èske nou genyen de moun nan chak nan chak seksyon kominal yo ki desann nan bouk la ki vin fete nesans lan? Nou panse ke chak chak seksyon yo ta dwe voye voye kèk yon petèt yon gwoup de reprezantan oubyen yon menm yon grenn moun ki reprezante yo? Nou pa konnen ki lòt aktivite ki gen pou vini. Nou panse ke kapab Se le moman pou ke ta dwe gen yon aktivite ki pèmèt chak seksyon kominal yo gen yon reprezantan ki di kèlke mo nan desans an Jean Abel. Paske Jean Abel pa, Jean Abel pa, pa, Jean Abel pa, lè w pale de Jean Abel ou pa pale de bouk la sèlman. Li pa rezime an bouk Jean Abel la sèlman. Men, lè w pale de Jean Abel, ou pale de Ginode, ou pale de Lakoma, ou pale de Bòdemè. Ou pale de Dyondyon, ou pale de Vyehat, anpil lòt kote Lasous, anpil lòt kote ankò, ou pale de La Rezèv, ou pale de 7 seksyon komin, de 7 seksyon yo, lè ou pale de Janrabèl, se de sa ke ou pale. Nou panse ke tout 7 seksyon sa yo ta dwe reprezante andedan komin nan pou pèmèt, andedan 200 zan pou pèmèt. Lòske moun nan tounen lakay li pou l di men sa ki te pase, men kòman nesans lan te fete, men kòman sa te ye, an nou mete le bra pou ke nesans lan kapab kontinye sou menm lanse a. Jan m wè moun yo t ap vole nesans lan, nesans lan, pou ke nou pa non sèlman di nesans lan sèlman. Moun k ap chante nesans lan, nesans lan, Jan Abèl yo ki kontan, ki kontan, ke y ap fete 200 zan jodi a, ebyen pandan ke nou kontan ke n ap fete 200 zan jodi a, men an nou mete nan tèt nou ke nou bezwen chanje. Non sèlman n ap chanje komin nan, n ap chanje mantalite tou. Paske mantalite ke nou menm Ayisyen jodi a nou genyen an, se yon mantalite k ap regrese nou, ki p ap. pèmèt nou pwogrese. An nou chanje komin nan, an nou chanje de mantalite, afen ke mantalite ke nou kapab vin genyen an, kapab pèmèt nou pwogrese de jou chake jou, kapab pèmèt nou gade kòman nou kapab eseye ede komin nan pou ke li kapab avanse. Nou gen de dirijan nan peyi Dayiti, se pa vwayaje yo pa vwayaje. Yo vwayaje, yo wè bèl bagay, yo wè kòman leta fonksyone nan lòt peyi, yo wè kòman. e swa yon majistra fonksyone nan yon lòt peyi. Yo wè kòman yon depite fonksyone nan yon lòt peyi. Men, lè yo rive Ayiti, yo konprann ke yo nan yon savann, yo kapab fè sa yo vle. Yo konprann ke yo nan yon savann, yo kapab gagote lajan peyi a nan nenpòt sikonstans, nenpòt fason yo kapab gagote lajan peyi a. Men. nou kwè ke, nou kwè ke gen yon lòt Ayiti ki gen pou vini. Nou kwè ke moun sa yo kap gagote lajan peyi a, yon jou yo gen pou ke yo kapab, yo kapab di, non, sèt ase, peyi d'Ayiti gen twòp moun ladan ki bezwen viv. Paske pa gen kote yon moun ta ka pi viv, e viv pi byen ke nan peyi yo. Men nèg yo met fè peyi a, e mete peyi a nan yon, nan yon. nan yon eta ke nou menm ki Ayisyen nou santi peyi a envivab. Peyi a pa nòmal pou ke moun kapab viv ladan l. Men kote, si nou pa ka viv ladan l, ki kote yo vle n al viv? Nou panse ke an nou fete 200 zan pandan ke n ap panse yon lòt jan. Pandan ke nap chwazi yon lòt jan. Paske nou li fèt pou ke nou kapab fè de chwa jodi an avèk de chwa de avèk de bòn konpreyansyon pou ke moun sa yo ke nap chwazi a se de moun ki prale pou bonè komin nan, non pou malè. Non se non se de moun ki pral plen pòch yo, men se de moun ki pral travay pou ke komin nan kapab avanse. Jodi an nou pa kab chwazi moun toujou pou. ki pral plen pòs yo. Nou pa kab chwazi moun ki pa konnen ki sa leta a ye. Nou pa kab chwazi moun ki pa konnen ki wòl yon majistra nan yon komin. Nou pa kab chwazi yon moun konsa. E se yon nan pwoblèm ke Ayiti ap konfwonte paske lè moun nan majistra, lè l depite, lè l azèk, lè l kazèk, lè l prezidan, yo pa konnen wòl yo. yo pa konnen wòl yo, yo rantre tout kote, poukisa? Yo bezwen popilarite, se sa majistra a ta dwe fè, ou wè senatè a vini l ap fè l poukisa? Li bezwen popilarite, non! Popilarite yon depite, popilarite yon majistra, se nan wòl ou, nan byen jwe wòl ke w genyen an. nan byen jwe wòl ke yo genyen an pou ke w kapab kreye popilarite w. Men se pa al kouvri devwa yon lòt, se pa la pou al konstwi popilarite w. Nou, nou kontan, nou panse ke e. Gen posibilite pou ke nou kapab live chak jou jiska se nou rive 17 oktob pou ke nou kapab selebre, pou ke nou kapab plase de mou de mou de dekourajman de mou dekourajman pou ke nou kapab ankouraje pep jan abel la pou ke nou kapab kontinye a fete 200 zan komin nou. Malgre dirijan nou yo fè nou mal, malgre nap fete 200 zan an. nan yon konjonkti ki pa nòmal, men an nou pa kite strès fè nou bliye ke nou gen 200 zan. An nou pa kite strès fè nou bliye ke nou se pitit Jan Abèl. An nou di kèlkeswa jan sa ye, kèlkeswa sitiyasyon ke n ap viv jodi a, n ap vanse pou 200 zan, n ap fete 200 zan, e apre, jan m di nou an, n ap chanje de mantalite, n ap chanje fason ke nou kapab chwazi, nou p ap chwazi pou lajan ankò, si nou te konn fè sa, n ap chwazi yon moun ki kapab reprezante nou, ki kapab byen reprezante nou, afenke. De pwoblèm ke n ap konfwonte nan komin nan jodi an, demen, apre demen, pwoblèm sa yo pap egziste ankò paske nou te chwazi yon bon moun, yon moun ki kapab reprezante nou, yon moun ki kapab pèmèt komin nan avanse. Mèsi a chak moun ki te anba live la. Mèsi a ou menm ki pral gade videyo sa. Nou swete w si w se moun Jan Abèl bòn fèt. Si w pa moun Jan Abèl tou, nou swete ke ou kapab pote kole avèk nou Pou ke nou kapab fete yon 200 zan e yon 200 e pou ke nou kapab ede nou byen fete 200 zan e nan 300 zan fè pwojè pou ke w kapab al wè bèl komin sa ki se Jan Abèl yon kote ki gen anpil patat yon kote ki gen anpil bannann anpil manyòk yon pèp ki trè senpa yon pèp ki konn resevwa moun lakay yo yon pèp ki byen edike yon pèp ki e ki nou kapab di e ki gen anpil respè pou moun. Si w bezwen yon moun ki respekte moun, ale Jean Abel. Ale Jean Abel, al dè moun sa. Si w bezwen manje yon bon bannann, al Jean Abel, al manje l. Si w bezwen manje yon bon pwason, E lamè, ajan a bèl, w ap manje l. Sou kèlkeswa bon bagay ke w ta bezwen, m refere w jan a bèl. Jan a bèl. Jan a bèl se pou mwen. Jan a bèl se pou w. Jan a bèl se pou nou tout. An nou batay pou avansman jan a bèl. An nou gade, e n ap salye e tout moun ki te patisipe nan live lan. Mèsi a ou menm ki. Te rete jiska la fen. Bon nou rive nan moman kote nou prale e nou salye nou salye nou chak ki te e la e nou swete nou ankò yn fwa yon bòn fèt yon bòn fèt nap rekwaze ankò demen si Bondye vle mèsi babay ke Bondye beni nou.